Map pwonese poum salye tout zanmi Lyote de Lenfòmasyon e zanmi tren an, abòne yo, sipè branche yo, moun ki toujou bannou love yo, jodi a son reyèl plèzi pou nou poun prezante nou yon travay nan yon konstriksyon kap fèt e mwen m pa gen ekspètiz nan konstriksyon men m te sou lè lye paske se tou prè bò lakay mwen map prezante nou kòman sa se edifis la, sa se dal la, ok dal la sa se yon seri de responsab, ok. Se e dal la yo yo pral koule la sa sa parèy e ki prale koule dal la men machin nan e machin sa li menm ki pral koule dal la pou yo kapab fè l pi rapid se pa moun k ap pran an kèlke sòt e mòtye a anba mete sou do kay la men se machin sa ki pral pran l dirèkteman nan yon lòt e ma materyèl pou yo kapab mete l sou do kay la pou l kapab koule dal la pi rapid. Moun nan anba wè bon machin se enjenyè a, li rele Jeral. E moun lòt bò yo se, sa se konseye de vizitè. E mesye ou wè, nou wè k ap mache byen lwen lòt bò a mawou blan, se li k patwon an, se yon milti milyonè. E n ap wè pa lòt bò de mi an, n ap wè sa se yon jaden ke yo genyen ki sou de dizèn eta de tè. Jaden sa li menm li Li gen plizyè tip de pwodiksyon ladan l. Li genyen, m ka site, li genyen melon, li genyen manyòk, li gen banàn, an menm tan li genyen yon seri de lòt pwodui ankò ki vrèman enpòtan. E jodi a, se pou nou yon rèl plezi, jis pou nou kapab an kèlke sòt prezante nou travay sa, yon travay kolosal, sa sa parèy la, yon travay kolosal ki pral fèt aswè a la, nan lè ke m ap pale avè nou la. ok jis pou nou kapab wè kòman yo koule dal avèk rapidite nan materyèl sa yo ay materyèl la anba ok ok sa se sa se operatè yo nou wè operatè yo ok sa nou wè anba la se yon se yon pisin se yon pisin yo yo pral fè la e se yon edifis se yon edifis ki vrèman enòm ki gen anviwon. sèz chanm, sèz chanm, ok, sèz chanm, esetèra, esetèra. Sa se baryè a, sa se baryè a. Mwen wè yon travay kolosal k ap fèt. Lè y ap depanse dè milyon, dè milyon de goud la pou yo kapab reyalize travay sa. Ok, e apre di a m santi m kontan pou m kapab prezante nou travay sa. Yon bèl travay, se yon travay ki lorab, se yon travay se moun lajan k ap fè l. Paske nou konnen nan moman sa a menm sak siman pa gen nèg ki ka achte l. e m panse ke si gwo travay konsa se anpil goud, anpil peso, anpil dola ameriken e an kèlke sòt k ap envesti jis pou travay sa li menm li kapab reyalize. E sa se, sa se dal la m te di nou. E wè talè ankò m prale an kèlke sòt fè kontinyasyon de prezantasyon an. Dakò? M ap pwonese pou m salye tout zanmi Lyoetedin Enfòmasyon, zanmi tren an, abòne yo, sipè branche yo, moun ki toujou ban nou love yo. Jodi a se yon rèl plèzi pou nou pou nou prezante nou yon travay nan yon konstriksyon k ap fèt. E mwen m pa gen ekspètiz nan konstriksyon men m te sou lè lye paske se tou pre bò lakay mwen. M ap prezante nou kòman sa se edifis la, sa se dal la, ok, dal la sa se yon seri de responsab, ok. Se e dal la yo yo pral koule la sa sa parèy e ki prale koule dal la men machin nan e machin sa li menm ki pral koule dal la pou yo kapab fèl pi rapid se pa moun kap pran an kèlke sòt e anm mòtye a anba mete sou do kay la men se machin sa ki pral prann dirèkteman nan yon lòt e e ma materyèl pou yo kapab metel sou do kay la poul kapab. koule dal la pi rapid. Moun nan anba wè bon machin se enjenyè a, li rele Jeral. E moun lòt bò yo se, sa se konseye de vizitè. E mesye wè, nou wè k ap mache byen lwen lòt bò a mayo blan, se li k patwon an, s on milti milyonè. E n ap wè pa lòt bò de mi an, n ap wè sa se yon jaden ke yo genyen ki sou de dizèn eta de tè. Jaden sa li menm li. Li gen plizyè tip de pwodiksyon ladan l. Li genyen, m ka site, li genyen melon, li genyen manyòk, li gen banàn, an menm tan li genyen yon seri de lòt pwodui ankò ki vrèman enpòtan. E jodi a, se pou nou yon rèl plezi, jis pou nou kapab an kèlke sòt prezante nou travay sa, yon travay kolosal, sa sa parèy la, yon travay kolosal ki pral fèt aswè a la, nan lè ke m ap pale avè nou la. Ok jis pou nou kapab wè kòman yo koule dal avèk rapidite nan materyèl sa a yo ay materyèl la anba ok ok sa se sa se operatè yo nou wè operatè yo ok sa a nou wè anba la se yon se yon pisin se yon pisin eee yo pral fè la e se yon edifis se yon edifis ki vrèman enòm ki gen anviwon eee. sè chanm sè chanm ok sè chanm etc etc eee sa se baryè a sa se baryè a nou wè yon travay kolosal kap fèt lè ap depanse dè milyon dè milyon de goud la pou yo kapab reyalize travay sa ok eee apre yon djam sa se m kontan pou m kapab prezante nou travay sa yon bèl travay son travay ki lorab son travay se moun lajan kap fèl paske nou konnen nan moman sa menm sak siman pa gen nèg ki ka achte l. e m panse ke si gon travay konsa se anpil goud, anpil peso, anpil dola ameriken e an kèlke sòt k ap envesti jis pou travay sa li menm li kapab reyalize. E sa se, sa se dal la m te di nou. E wè talè ankò m prale an kèlke sòt fè kontinyasyon de prezantasyon an. Dakò? La n ap gade dal la fin koule, n ap gade dal la fin koule, aprè kèlke minit dal la fin koule. Nan anviwon, kapab di nan anviwon inè de tan, dal la fin koule. Dal la fin koule. A vezi dal la fini la. Mwen mte sou lè lye. E kounye la mbal la ka mwen la. Ok. E m felisite nou paske nou toujou sipote mwen, nou toujou pran lwisyon. pou nou kapab pataje videyo, like e abòne. E map mande nou pou nou kontinye fè travay la pou ke luten de lenfòmasyon kapab ale vè lavan e nou kapab atenn objektif yo. Mèsi anpil. Sa se dal la. Mèsi anpil.